Twa nèg sa yo se twa nèg mwen nan ki pran malè plezi yo nan brake moun nan vil la ok pran pa fè lòt bagay se fuse moun ok vòlè motosiklet moun antre kay moun. Komisè gouvèneman Miragwàn nan Jean Ernest Muscadin apèn fiziye 3 bandi nan vil Okay nan mwa nap pale la wi nèg sa yo se bon yo di nèg sa yo gen abitid friz moun avèk zam nan men yo nan vil Okay. Vòlè moto, kase magazen. Muscadin voye yon repons bay moun sa yo. E l di tou, e dayè Muscadin pale, m pral fè n tande gade videyo a nèt, komisè gouvènman Myawann nan voye yon mesaj avèk ti mesye Viv Ansanm yo ki gen nan tèt yo pou yo ta vin atake Gran Sid lan. E dayè, gen yon nèg la a nan Miragwàn, daprè sa Muscadin fè konnen, ki. Madan misye libere yon bandi nan san ke li pat okouran, lè li fin konnen nan mwens ke inèdtan fè nèg la pote moun al chache moun sa w te lage ya mennen l ban mwen. Ebyen e l minote menm nèg sa te lage lòt moun nan ke l di madan misye se ta pwòch li ya. Ebyen misye al depann nan tenten. Yon repons bay ti mesye viv ansanm yo. M pral envite nou tande, gade nèt tout videyo a kote Muscadin ap pale. E dayè, tout videyo n ap gade la, sa se kote nèg la tonbe a. N ap pale de 3 prezime chèf gang ki tonbe nan vil Okay jodi a. E n ap raple tout moun jodi a. ki se samdi ki pote 17 me 2025, nou se Ayiti Kiss K a. Alò, mwen envite nou gade tout videyo a nèt sou YouTube pou nou al deklara, pou nou tande deklarasyon Muscadin e nap sezi tande ebyen kisa k fè gen konplo ka fèt pou retire Muscadin nan depatman Nip lan oubyen nan jiridiksyon Miragwàn nan, nan gran Sid la. Muscadin ap frape anpil la e gen gwo otorite sou wout pou pran gwo kòd. E Muscadin di l, an nou tande w fè w tande tout deklarasyon Muscadin, epi apre sa al sou Telegram pou tande, pou gade videyo Bwa Kale a, gade kòman Muscadin fè nèg sa yo depale byen avan l voye yo a jwenn Baron. An tande Muscadin ou sou Ayiti Keskeya ki se gwo platfòm enfòmasyon. Mwen kapab di w ant Ri Kapital e Ri Chatonnen nan mache Bèkane lan, ok. Nèg sa yo pa pran pa fè lòt bagay se fizz moun ok vòlè motosiklèt moun antre kay moun kase kay moun donk popilasyon an te entèsepte yo yo fè apèl avèk nou donk jodi a nèg yo absan donk batay sa a pap kanpe se batay direktè lapolis la komisè Eliot komisè Muscadin e tout otorite nan sid yo donk bandi asasen kriminèl pa gen plas yo nan sid depi ou vini wap tonbe wap mouri oubyen ou pèdi. E maten an yo tonbe? Wi, yo tonbe maten an. Nan ki baz yo te afilye komisè? Nou pa konn nan ki baz yo afilye men sof ke nèg sa yo pran malè plezi yo nan vòlè motosiklèt, nan brake moun, nan friz moun, nan fè sa ki pa sa nan vil la. E 2 ladan yo se 2 residivis, nèg ki te apèn libere nan prizon, jodi a la ki tonbe. E komisè malgre ou toujou ap lage yo atè m wè yo pa janm sispann sak pase. Non men kanmenm Jodi a la sim gen lapè se paske Jodi a la gen yon ekip nèg ki pè met tèt yo deyò donk sa wè Jodi a yo tonbe yo se 2 nèg m ta kapab di w ki gen balèn ki gen balèn limen dèyè yo se 2 nèg ki bat granmoun ki joure granmoun e bandi asasen yo nan Sid pa vini depi yo vini yo konnen y ap mouri e sak fè nou pran plis teritwa chak jou nou kite Miragwàn nou pran Tigwav nou pran Grangwav nou pran Lewogàn nou pran Aken nou pran Ano. Donk de konsa komisè Feno, komisè Guy Mondelus, komisè Apollon, komisè Dorval nan Tigwav, komisè Okay la, komisè Elliot, komisè an Savoie, nou fon koalisyon ok pou n batay ak gang yo. Donk bandi asasen pa ka vin nan Sid. Depi yo vini yo gon sèl opsyon, yo mouri. Ok CG, nou te konnen w ranmase yo men kounya nou wè w kite yo atè. E pa mwen, e lameri ki pou pran reskonsablite l. Meri okay li pran reskonsablitel de menm ke meri tigwav ap fèl, meri grangwav fèl, meri miragwan fèl, meri aken fèl, meri okoto fèl, tout meri yo pran reskonsablite yo donk fòk la meri okay pran reskonsablite l. Rès la di fòk gen jij depè k fè konsta a pou. Bon li ka toujou mande li ka toujou mande konsa men jodi a la m ta renmen poze moun sa yo kesyon ki valè pitit pèp la k ap mouri nan pòtoprens èske janm gen konsta pou yo dayè menm kadav la yo pa jwenn donk bandi yo nou pa gen pou n pwoteje yo menm nan lanmò yo. ok. Resamman la, resamman la, Mareton te gen yon tip tou le 2 Makimago k ap bay anpil pwoblèm anba. Apre anpil fidati, m arete misye, m mete m te mete misye kouve paske misye gen pou l kale ban mwen, misye gen bagay ke l kòmanse ban mwen. Kya, ou pa mande m kont? Gen yon konplo k fèt, nèg la deyò wi.
O, nèg sa deyò? Men, men, men, men lè w di m konsa w reprann ankò wi.
Bon nèg ki te fè konplo k mete l deyò a m bay misye inèd tan pou jwenn nèg la menm kote a mwen tou mete youn nan polisye m yo sou gad misye m di misye pa gen dwa depase la a san ke m pa jwenn nèg la. Men yo di m yo yo di m nan mwens ke ou bay inèd tan men yo di m nan mwens ke 30 minit yo wè w ret antre a misye nan pakè a.

ou ale vit avèk dosye sa a. E popilasyon an m konnen ta dwe anvi konprann sa w ap di a. Ou di m ke on gwo on bandi misye ye. Ou arete l. Bandi kriminèl notò ki tiye plizyè moun deja. nan kapital la, ki tiye yon nèg pou pwodui de mache mango, ki te gen manda dèyè l, misye pran lafuit, misye ale nan Pòtoprens. Apre anpil priyasyon, misye debake la ankò. Men maye fè misye, misye nan men m. Men lè misye nan men m, maye nan, piske misye kòmanse pale ban mwen, gen de bagay ke m pa ko vle fè, paske si misye gentan absan, gen nèg k ap pran lemaki. M jis mete misye nan komisarya. ok sdpj mèt tande li wè pa wè jistis de chèf de la prison civil wè pa wè fò yo voyel banm depi vouye chache fò yo banm fò yo voyel banm nèg yo fè yon konplo yo libere misye e nèg ki kite yo la yo mpap diw nèg m te kapab diw se de nèg ki pro Muscadin lèm di nèg ki pro Muscadin an se nèg mwayennan m kapab fè kredi. Talè talè men kòman l fè liberel paske si e ou menm ki sou dosye a kòman l fè liberel. Men sa k pase, Kya, fè w konnen pa gen fyans, e pa gen syans ki enfous. Ou nèg k ap vin la ou mande m libète pou ou nèg, ou di a se jenn bon nèg mwen la a ki nan prizon an ki di gen pou li pale avèk papa l, m pale a papa, papa di e l ap libere l. M di w si li di m wi, bon m gen dwa pa fè nèg la konfyans, men m ka fè l kredi sa. Men m di w se yon nèg ki pwòch mwen.

Elè sa menm kote ap voye rele nèg la nèg la prezante li di misye kanpe la mwen nan ou gen 1 èd tan pou banm lagay. Ok kounya ou di misye l gen 1 èd tan pou l bay nèg la epi sak pase. Menm kote a mwen mete youn nan bodigad mwen yo sou misye m di misye sou kontwòl ou yon la etan misye kopere misye di seje pa gen pwoblèm m pral bay nèg la. Otomatik pran 1 kou pou yon machin banalize nou met nèg la anndanl nou pran 2 sòlda nan sòldam yo mete misye nan machin nan debake lakay nèg la dat map pale nan emisyon an la misye te gentan anndan pakè a nou rantre anndan lakay misye nal pran misye ok ti bout pantalon souli pye atè ti kouchi sou kabann li tap dòmi men se eta kap fèt.

Lòt moun Tigwav, pa okipe moun k ap bay misyon, evakwe. Lewogàn bare komisè Apo nan deja kanpay ba. Komisè Apo nan gwo ekip solid menm jan avèk mwen. Nan dosye sa nan dosye sa ke ou sot evoke la e komisè Muscadin ou pale de pwòch yon pwòch ou ki ke ki gen trè bon rapwochman ansanm avèk ou ki patisipe anndan kesyon an. Èske a enfòmasyon ke ou menm ou genyen ou pa rann ou kont ke menm jan ke Ou menm ou twouve ke misye te endwi yo an erè la e li menm tou yo te endwi l an erè paske lè mwen menm m ap chèche konprann egalman kisa k pase a yè nan pakè nou rann nou kont ke menm misye li menm li te endwi an erè nan kesyon sila se pa de bòn fwa ke li menm li te konnen se yon bandi notwa ki li menm te arete e ke yo menm yo lage paske enfòmasyon bandi notwa la te rann nou kont ke tande non enfòmasyon bandi notwa ke nou vin ap pale a se apati de manda ke Tigwav yo menm yo emèt sou sitwayen sa a ki pral fè ke nou menm nou konnen ke odela de sa ke yo te repwoche l sou Miragwàn yo, men li menm li gen de lòt krim, pa egzanp sa ke w ap pale ke li menm li fè sou mache mango kote yo di l koupe tèt yon moun, li fè sesi, li fè sela yo.
E jan w di la, se kon sa li ye menm paske e nèg mwen an pa t enfòme a san pou san ke misye se yon bandi nòdwò. Li panse misye se yon nèg Gwayanan, yo te repwoche l dan le tan kòm moun ki te tiye yon moun.

Se yon moun ki gen yon lòt plent sou li sou Miragwàn nan, yo pa arete l sou baz bandi a, yo arete l sou Miragwàn. Mentenan, Me Tigwav gen plent pou misye kòm bandi. Se lè Tigwav tande ke misye arete, Tigwav, moun Tigwav yo vini avèk manda yo Miragwàn pou ke yo menm yo di, men lòt chaj ke yo genyen sou misye, men sa l konn fè. Pandansetan, misye li menm yo gentan libere l. E zanmi ki pwòch de ke komisè a li menm ap pale a gentan libere misye e yn fwa ke li libere l komisè a mete presyon an rapidman la nan elikoptè a. Pou eske mande eske se pou gran mesi. Misye nan men komisè a, komisè a ka mande l konbyen kòb li te bay pou yo te libere l ou di mwens kijan ke l te fè deyò men sèl sa ke nou menm nou vle pwoteje otou de kesyon an se zanmi ki li menm

M pat konnen la te bandi, m pat konnen la te asasen, m pat konnen la te kriminèl. Men fòm di w tou James, band chèf de fil gang nan.